Defarasyon kem gen nan menm la Carl wap pale la komsi pap sou gentan ap di gentan dim bay yo papa tonnè boulem se pou tèt ou papa esam pa konprann mwen epou tèt epou tèt ou komsi mpa blow up lè a la talè a lè pase ou vin anndan vin kotem paske ou tap vin dim ke Carl fache fòlanda fòk Carl paske mwen menm mpa manje kay moun bòdè. Bon nou pa sonje.
Bonjour Bonswa kijan nou ye sak pase sa kap fèt se zanmi nou Classifafa mwen tounen back avèk yon lòt ti video pou nou map tou pran okazyon sa poum di Tout moun ki abòne avèk chanèl mwen an mèsi mèsi mèsi anpil mwen vrèman apresye nou e ou menm kap gadem ki poko abòne ki pral fè sa map tou pwofite diw mèsi mèsi mèsi mèsi mèsi thank you to everybody who subscribe to my channel who's watching my video I really really do really do appreciate you guys thank you so much and for you who's watching who's about

Koman Dadou fè di misye fache la poukisal fache heyy ann tande. Sa pa gen sans. Fem konn son krezi ou ye menn. Paske map di yon bagay. Mwen te di nou jenòm nan son moun fou kel ye nou tande sa dadou visye vòlè a di la kòm mwen konnen son krezi son moun fou ke ou ye ann tande toujou.
Renmen renmen Rutshelle pou mouri sa e biznis ou ou renmenn pouw ka fè nenpòt bagay kont sam te di la pou gentan gen tout tchòb ki pou gentan gen tout parlance pale sa yo e sa map mandew la. Dadou dadou tande bagay yo tande se m poko wè entèvyou an daprè sam tande ou konprann tankou la ou tankou e mwen k relew m diw ke m depanse 48 mil dola pou Rutshelle yon bagay konsa m pa konnen 48

Nou tande menm ti jenòm kal sa kap di Dadou pawòl sa yo pa verite epi li tal nan show Wiser poul bay manti poul di ke li te konnen yo tap rekòde li poul di tou lè bagay li konn fanmi Rutshelle li konn tout bagay men jenòm sa ap di Dadou kounya la pawòl sa yo pa verite humm sam wè pou nou. Mesye sa yo ki pran kòb kap manje kòb malere a e nou fè moun konnen nap manje kòb li poun fèl sipèsta sam wè pou nou nap detwi on lòt jèn fanm sanl pa fè anyen pou nou gen vyouz ak like sou entènèt e nap fè kòb ak sa sonje gen kama.

Sa se vwa mesye kal la kap di Dadou a ke Rutshelle se zanmil li ye. Se menm mesye kal sa kal nan show Wayzè ki dil te renmen avèk Rutshelle. Donk nou tande avèk zòrèy nou kijan mesye sa yo mechan. Yo mete ansanm pou yo detwi tifi a pou yo ka fè anpil vyouz online pou yo ka sipèsta yap detwi non on moun men mesye nou mechan nou mechan anpil e nap peye sa nap peye sa trè chè. Manzè manzè fa
Rutshelle pa kontan jan de bagay sa yo lè yap pale konsa Rutshelle son Rutshelle son atis ki son atis ki grosye brother Rutshelle son atis ki grosye Rutshelle poko konn nan ki mond li ye epoul t antre nan legliz papal la poul tal chante pou Jezi se pou Bondye poul al chante. Nou tande, se pou Bondye pou l t al chante. Sa vle di, depi w nan biznis sa nèg ka di sa yo vle sou ou, yo ka detwi w jan w vle. Ebyen menm jan w ap konseye li pou l al chante nan legliz, yonn nan nou gen pou antre legliz nan dosye sa. Ann tande toujou.
Pa gen anyen kontre Rutshelle men sa koz non ti jan mwen menm stil show kem fè m fon show kote ki gen sa ke yo la have fun ladann kote ki gen imou ki gen kè kontan pale mwen la Rutshelle son atis li ye gon bagay pou pa janm konprann ou menw pa atis. Ooh se show a k konsa bay manti sou moun detwi moun se sa ki imou an se sa ki kè kontan an

nan bagay sa nèg yap pran lajan nan men moun pou detwi lòt moun men mesye sa nap fè a nap peyel pa bliye gen kama nap peyel chè si nou pa peyel pitit nou ap peyel si pitit nou pa peyel pitit pitit nou ap peyel. Ann tande tout. Antre mwen menm avè w. Ok. Antre mwen menm avè w. M ap fè w kado mwen menm. Sa se mwen menm avè w. Sa sèlman. M ap ban w.
Eske nou tande? Mesye a di, mesye k rele Carl Bavenski sa di l ap fè Dadou di Wayès on kado. Nou tande? Eske n tande istwa mechan yo? Mesye nou mechan nou lèd anpil. Nou lèd anpil. E pa bliye m di nou sa, n ap peye sa! Se piti pa m, m konnen w renmen fanm ou, ou ka depanse milyon pou li, ou ka depanse ti goud pou sa, non, non, non, non, sa se biznis pa tou! Bòdòt, an de, an de. Mezanmi se menm ti bonòm sa k t al nan show Wayzè ki di l renmen avèk madanm nan wi. Men misye di pa gen bagay konsa, men misye ap diskite avèk Dadou wi.

Map dwe excuse e m sel se atis ke map pale de atis la m pap pale m te pale avè w e m konnen w depanse yon 48 mil dola e dayè m pa gen pou m enfòme w dayè yon moun ki zanmi w tou pa gen enfòmasyon sou li ou toujou di Rutshelle pa fanm ou tande byen sa map di w la ou wè kote w kote w kote w kreten kòm yon envesti kòm yon envestigatè kòm yon kòm yon chèf bagay bi ou son Ou son ska ki nan bagay sekirite bagay polis ou son kreten ou dim li pa fanm ou sa w bezwen enfòmasyon sou li sa fè. Nou tande mesye Carl Davens kisa te di Dadou Rutshelle pa janm fanm ni e poutan lal nan radyo fè tole ak bagay la nou wè mesye a son mesye kap chèche enfòmasyon poul bay manti Li mele ak tout akolit li yo, Dadou di wayè sa wayzè pou fè anpil tole sou entènèt la pou mesye sa yo ka monte popilarite yo. Men mesye, m ap di nou sa ankò, nou mechan, nou mechan. Ann fin tande dènye pati yo. Ki moun ki kreye ki rele w ki di w sa ki moun moun nan m bezwen konnen sèlman sa sèlman pou m jis pran distans mwen. Nan 50 mil nan 50 mil dola w gen pou Rutshelle ou pral ba li pou al marye a.

Sa se te konvèsasyon Dadou di Wayès a ti jenòm kal Bavenski sa. Nou sot tande a zòrèy nou, na jije, na sispann kwè ak tout bagay nou wè sou entènèt. Paske mesye sa yo, menm jan w wè gen kidnapè ann Ayiti ki planifye kidnaping yo, se menm jan nèg sa yo planifye Tout ti vis, tout tenten yo pral fè online pou show yo ka gen anpil moun kap gade yo. Men, fòk mesye sa yo pa bliye yo gen madanm.